Nan yon brèf videyo, m pral di w kèk bagay ke petèt ou pat konnen de Mesye Sebastian Piñera Echenique, ex prezidan de la Repiblik de Chili. Mesye Piñera fèt yon premye desanm dan lane 1949, e li ta pral pèdi lavi l 6 fevriye dan lane 2024, a laj de 74 an, nan yon aksidan elikoptè. Kote ke se li menm ki tap pilote elikoptè ankò. Men pa fatige w, se pa yon moun ki tap pilote pa woutin, se yon moun ki te pwofesyonèl nan pilote elikoptè. Misye te gen pwòp elikoptè pa l. So se pou sa misye te chwazi tou pou l aprann pilote elikoptè. E nenpòt lè l ta vle pou l just pran elikoptè l, pou l fè ti tour li oubyen si l ta gen kote l prale andedan Chili, pou l kapab gen elikoptè l pou l fonksyone san ke l pa tap bezwen yon lòt moun. Misye te gen diplòm nan sa, e se yon pwofesyonèl, se pa yon bagay li t ap fè pou la premyè fwa. Donk, misye te fè yon jès imanitè, yon jès de gran kè pandan aksidan sa a. Pandan li te nan elikoptè sa a ansanm avèk moun yo, te gen 3 lòt moun avè l, dapre enfòmasyon preliminè yo. Pami yo te gen yon sè li. Epi, lè l santi ke te gen panik nan lè lan, li santi elikoptè a ta pral tonbe, li di moun yo, Nou mèt sove tèt nou, nou mèt vole, paske mwen menm, si se mwen k vole avan, Nou tout k ap nan elikoptè a, nou ka pèdi vi nou, men pito nou vole avan, epi apre sa mwen menm m a wè ki jan m kapab jere m. E, malerezman, misye pa t siviv nan aksidan sa a vrèman, misye te pèdi lavi l. E, misye se yon prezidan ki fè 2 manda Chili, yon ex-prezidan. De lane 2010 e pou rive 2014, misye te prezidan Chili. E, apre sa, Michelle Bachelet ta pral prezidan. apre misye, e apre sa ankò, an lane 2014 pou rive, nan, nan lane 2018 pou rive 2022, misye ta pral repran manda yon dezyèm fwa ankò, apre Bachelet ta pral kite, epi se misye ki te vin prezidan Chili ankò, demokratikman palan, anpil moun Chili te renmen misye, yo konsidere l youn nan meyè prezidan ki pase nan Chili. Malgre gen anpil tou ki pa renmen l. Ou pap janm jwenn tout moun renmen w, men jiska mentnan malgre misye kite pouvwa li te toujou gen anpil moun ki renmen l. E misye gen 4 pitit, misye se youn nan ra prezidan Chili pase ki etidye nan youn nan pi gwo inivèsite nan mond lan nan Advar. Dabò misye se youn nan nèg nan jenerasyon pa l la lè l te lekòl ki te toujou plis entèlijan. E misye se youn nan ra prezidan Chili tou ki te toujou gen antouzyasm pou biznis. Se sa k fè, misye te konsiltan, e misye te entelijan anpil, misye te konsiltan nan Bank Mondyal. So, misye t ap travay nan Bank Mondyal. E se sa k fè, dan lane 79, misye te vini avèk yon, misye te vini avèk kat de kredi ke ou wè w ap itilize Chili a, kat debi ou wè w ap itilize Chili a, se misye ki te vini avèk inisyativ sa, atravè de Bancard. E an 2005, misye te achte Chilevisión. Chilevisión se youn nan pi gwo chèn televizyon nan Chili. E an 2013, se sou jesyon misye ke, avan li te kite premye manda a, sou jesyon li, e li te rive e siyen akò avèk Etazini kote ke Chilyen, pou yon Chilyen antre Etazini, li pa t ap bezwen yon viza pou l antre Etazini. Se yon bagay ke tout moun te wè ki difisil, men. Erezman misye te konvenk Etazini pou Chili te fè pati peyi gran peyi sa yo, paske nou konn se gran peyi Etazini bay dwa ki pou rantre lakay li san ke ou pa bezwen al nan anbasad pou mande yon viza. Enben jodi an la tout Chilyen ap benefisye de sa, de èv sa misye te kite an. E an menm tan tou, misye son nèg ki te tèlman renmen biznis, li te achte aksyon nan lign avyon ke yo rele LAN nan e ki te vin pase a Latam, so misye son nèg ki te renmen biznis anpil, ki te renmen Chili, ki te renmen peyi l. Misye se te yon vrè patriyòt ke li te ye. Donk gen anpil moun ki di, ki konsidere misye jiska mentenan kòm youn nan meyè prezidan Chili pase. Men gen pou lòt moun tou, toujou gen kritik. E men sitou pou les Haïtiens, gon kesyon ki te rele Bono, gon kesyon ki te rele anpil èd ke misye te konn bay sou gouvèneman misye a sitou e pandan pandemi an mesye Piniella se te youn nan prezidan ke yo te chwazi ki te manevre ki te jere covid lan plis byen nan tout mond lan pami tout lidè kap jere e pandemi an yo te konsidere Piniella kòm yon moun kòm yon lidè kòm yon prezidan ki te jere pandemi an Plis byen. Antouka, mwen konnen gen anpil Ayisyen ki te di msye twò di avè yo nan dosye papye, men gen pou anpil lòt moun tou jiska mentena k ap benefisye de seri de jesyon ke Pinella te kite sou manda l la, sou jesyon l pandan e sa ki te rele pandemi an, e gen ti kòb chak mwa k ap depoze sou kont bank ou, e jiska mentena Depi w te gon pitit chili gen ti jès ke yo fè avè w yo depoze sou kont bank ou jis kounya m konnen gen de moun kap resevwa kòb pou pitit yo pou yo pou fanmi yo e jis kounya tou gen de bono ke misye pa la men li kite an kèlke pa si gon lòt bagay ke m pa di m panse m pap janm ka di tout bagay de de de de li men e se te yon gran prezidan donk rest in peace mesye le prezidan.